Bonswa, bonjou zanmi YouTube mwen yo kòman nou ye yon lòt fwa ankò mwen retounen lakay nou mwen pote yon bèl videyo pou nou jodia mwen vin fè yon ti pale avèk nou de Maître Gims Maître Gims nou konnen ke ki pa janm retire linèt nan zye l lan jodia mwen vin fè yon ti pale avèk nou sou sa avan tou Pa bliye abone avek chanel YouTube lan ki se Sans Faute Music News nou bay news sou tout atis an jeneral, atis aletranje yo e atis ayisyen yo. Abone pou ka jwenn tout denye video m yo. qui te demande de de le prier à midi l'autre divinité te demande aussi de la prier à midi il ya une divinité qui sera lésée il ya une divinitra à qui tu vas devoir manquer de res. Donk sa kontredit menm le sans menm de divinite. Il ne peut pas y avoir deux divinités. Se pa posib.
Yon lòt fwa ankò map di nou bonswa, bonjou depan de lè nap gade video sa zanmi youtube mwen yo. Mwen vin fè yon ti pale avèk nou de Maitre Gims. Maitre Gims nou konnen anpil moun anpil moun ap mande Poukisa Maître Gims pa janm retire lunèt ki nan zye la an piblik? Majorite radyo, chèn televizyon, Lafrans, Afrik, Ozetazini, Itali ak anpil lòt peyi, pou m pa di lemond, lemond antye, ap mande poukisa Maître Gims pa janm retire lunèt nan zye l. Nan tout emisyon. Maitre Gims pase li pa janm vle retire lunèt nan zye l li pa dakò retire linèt nan zye l e si ke l ta retire linèt lan nan zye l lap mete men l ki bouche 2 zye l sa vle di ke li pa vle pè se swa moun li te ye a wè zye l li pa vle zye pè se swa moun tonbe nan zye l gen yon rezon pou sa gen yon sekrè pou sa. Pèseswa moun pa pa gen pèsonn moun ki konn pou ki rezon. Emisyon televize ou pa, kèlkeswa kote l patisipe, nan kèlkeswa sa l patisipe a, pi gwo bagay, pi gwo difikilte pou li se lè ke w di l retire linèt nan zye l. Lè w di l sa, kòmsi w ta leve tout plim sou do l. Daprè Kèk mizik Mèt Regums fè avèk kèk vokabilè ke li itilize nan mizik li, avèk kèk imaj li itilize nan videyo l yo, fè santi ke mizik Mèt Regums yo gen yon bagay ki plis, ki plis ke mizik anndan mizik li yo. Aprè anpil chachè, kòmsi pansè, gerisè, te fin fè yon analiz de premye albòm Mèt Regums lan ki te titre Subliminal. Apre lè nèg yo te fin fè analiz sa de albòm misye an, yo te vin jwenn de ta mesaj sibliminaux nan albòm misye an. Mesaj sa ke yo te jwenn, pil mesaj sa yo ke yo te jwenn nan albòm misye an, te vin kalifye ke misye se youn nan inisye fran mason yo. Gen anpil moun kap tande mizik misye e ki jis tande mizik misye e sa ke yo tande an se li menm yo kwè. Men reyèlman sa mizik lan vle di an anpil moun yo pa konprann, yo pa konnen. Paske nèg sa yo itilize de fraz, de vokabilè kòm si yo itilize de mo santimantal lè y ap fè mizik yo, ou menm ou gen dwa panse ke se sa yo di an se jis yon bagay ki trè senp, se de lanmou y ap pale men l gen yon lòt bagay pli pwofon ke sa. Mèt Remy se te menm li te gen yon kontra ke l te siyen, kontra ke sa ke l te siyen an. Se li menm ki koz Maître Gims pa ka retire linèt sa nan je l. Paske ou konnen majorite atis ki fè mizik, mizik yo mondyal, laplipa ladan yo, pa laplipa ladan non majorite ladan yo siyen kontra avèk lisifè ou di mwen Bèlsebo ou di mwen avèk yon espri ki gen anpil pouvwa. Sa vle di pou yo kapab popilè dan le mond antyè. Se sa ki koz mèt Regums li menm linèt ki nan je l lan kontra ke l te siyen an si ke l retire linèt ki nan je l lan l kapab pèdi pouvwa paske pouvwa pa l lan se nan je l ke l ye e si ke l gade w fas a fas e je w tonbe nan je l se swa ou avèg ou menm oubyen Li menm li pap gen problèm nan paske l gen pouvwa nan zye l, zye l se yon eklè l ye, se yon limyè ke l ye. Sa vle di imedyatman l gade w, w ap, ou ka avèg oubyen yon nenpòt malè kapab rive w. Se, se pou rezon sa ki fè Maitre Gims li menm li pa vle kòmsi retire linèt nan zye l paske pouvwa l genyen an e se nan zye l ke l ye. Konprann? Tout sa ke l posede yo se akoz de zye l. Ok zanmi YouTube yo se la ke map met yon fen nan video a siw renmen video a bal yon like konpat e patajel avek ke lot zanmi w yo tchaw tchaw nap wè nan yon lot video anko atis sa paka retire linèt nan zyel pasel te fon kontra avek lisifè tchaw tchaw nap wè nan yon lot video anko patajel avek zanmi nou yo mwen renmen nou tout.